E nou konnen l deja se zanmi w konpatriyòt ou jan n toujou fè jan n toujou di l e frisnel li ye tonton gade monchè videyo sa m ap fè l la li pap long men l pap kout men m plis kwè l ap kout rezon an e yon bagay m pral di m konnen anpil moun pral voye moute sou li kit nou voye moute zafè nou paske m reziye m paske yon bagay ki toujou di E gran fanmi m yo, gran zansèt mwen yo konn di l, grann mwen, e gran papa m, gran manman m yo, yo toujou di konsa, e, waw! On pil moun, men yo tout gen maleng. Lè m di yo tout gen maleng, e si w bezwen konnen yo gen maleng, e di de bagay ki bon pou wè. Di de bagay ki bon. Depi w di sa ki bon an. W ap wè yo te gen maleng. Kijan fè yo te gen maleng? Paske lè w di sa ki bon, yo voye wòch, yo batay, yo joure, yo bougonnen. Men, e, pa enkyete w, y ap bon. Sa k fè y ap bon? Maleng nan fò l geri kanmenm yon jou. Menm si l pa geri sanpousan, men fò l geri. Rezon fè m di fò l geri, paske kisa k pase? Lè w pale verite, moun yo p ap dakò avè w. Yo pap dakò avan. Yo vole, yo ponpe. Men al final, yo vin ankò kòmanse fè ti aranjman. Nou konprann mwen? Ebyen kisa m vle di pa la? E anpil moun e yo sanwont anpil. Lè w di yo sanwont, yo ponpe. Lè w di sa yo fè a, yo ponpe. Nou pa dakò pou di yo sanwont. Men pa bliye e maleng dan fò li geri. Kisa m vle di pa la? Ou konnen lè w di yon bagay ki bon, moun nan menm si l te wè l bon, li batay, li rele anmwe. Tande sa m pral di la kounye a. Pa egzanp, nou travay nan yon bi. Moun nan rete bèl distans, li lonje kò li, epi avèk yon taljeta nan men l, epi lè l rive nan mitan tout blan yo, ou wè ke l moute, epi lè l moute, ou tande twitwitwitwit, ki wonte sa? Sa a pa bon ditou. Imajine w, se yon wont li ye, e ou te moutre w ke ou gen kòb, ou la. Sa pa anyen toujou. Moun nan ou pral moute bis la tout moun kanpe nan palad la poukisa ou menm ou oblije kanpe nan tye palad la ou se moun menm jan a tout moun bis la se pou nou tout li ye yo kanpe nan tye palad la lè ou panse moun nan nan telefòn li ye li vire dol li pa sou bis kou ouvè pòt mitan li vou li voltije ou menm ki pat konnen podyab si moun ap moute paske ou pat wèl kanpe kouwè moun kap moute pòt la fèmen epi kounya la. Li gen dwa frape moun nan. E moun nan di w konsa se espre w fè. E podyab ou pa fè espre. Mezanmi, an nou pran konsyans. E nou vin pale dirèkteman avèk ti po nwa parèy nou yo. Anpil ti po nwa, mezanmi, videyo sa e pou nou l ye. An nou kòmanse pran konsyans. An n fè bagay yo byen. An n aji menm jan avè blan. Lè ou tire kò w byen lwen, ou moutre men tarjeta, men ni, ou moutre l byen lwen. Epi lè w moute, li pa gen kòb ladan. Lòb ou pase sou tèt fèy ankò, pantalon ou sou dèyè ou, ou pa ka leve pye ou, men kounye a la vwa a lake, ou sot tonbe. Osinon si w pa sot tonbe, ou manke tonbe. Tout sa pou ki sa? Pa fè bagay sa yo, tande timoun. M renmen nou anpil. Nou p ap fè jan de bagay sa yo. Sa se son move kilti n ap montre andedan kilti blan. Pa kanpe long distans epi lè pòt mitan an ouvè pou nou pral vole. Pa fè l. S on konsèy m pote pou nou k ap rann ke nou chanje. Se vre, m konnen, E nap kole avem. Se sak fe mwen te pale de maleng nan. Ebyen mezanmi e sitron an li brile, alkol la brile men maleng nan menm sil pa geri san pou san men lap fennen. An nou pran konsyans ti moun. An sispann vole ti po nwa parey mwen yo. An sispann vole nan pot mitan. Epi le moun yo ap desann tou kite moun yo desann avan nou menm nou moute. Nou la, kite moun yo desann avan nou menm nou moute. Sa se premye bagay. Pa kouri moute. Anpil pòt devan se ladan yo moute. Si pou moun nan ouvè pou nou, mande pèlmiso. L ap ouvè pou nou menm si nou pa gen kòb. E sa fè w ap pran anpil chilyen pa ouvè pòt dèyè a. Li pa ouvè ni pòt dèyè ni pòt devan. Dèfwa l konn ap pase nan palad la depi l wè e nwa sèlman, li pase l ale dwat. Se nou k koz dèfwa. Se nou k koz. Ann fè kèk ti koreksyon lakay nou. Ann chanje vye kilti nou an. Ann sispann make, ann sispann chita nan yon plas, epi lòt plas ki sou kote nou an, nou mete yon valiz ladan, nou make l, nou di nou pral pase kot frè nou, nou pral pase kot yon zanmi, lè n pase nan lòt kafou anlè yo, nan lòt komin anlè a pou n pran zanmi an. Pa gen sa. Isi Chili pa gen sa. Tout moun dwe moute, tout moun dwe chita. Pa gen kenbe plas pou moun. Se Ayiti ki gen sa. Mezanmi, an nou sisp. Sispann. Ann kite kilti Ayiti a, ann sèv ak kilti peyi kote nou ye a. Ann sispann tou pale peyi kote nou ye a mal paske se la nou manje, se la nou bwè, se la nou fè tout afè nou. Menm si li gen dwa pa bon pou ou, men l bon pou yon lòt. Lòfi itou, fò m di n tou, ann sispann pale peyi a mal paske la nou gentan ladan l deja. Gen anpil nan nou ki pale peyi a mal etandize n ap viv ladan l e. Nou menm menm nasyon se li nou pran pil ayisyen yo pran chilyèn y avèk chilyèn nan lakay yo kòm madanm yo epi yap pale chili mal nou pa do fè sa li pa bon pou nou ann kite ti vye ti mès sa yo e m panse nap rejwenn yon lòt videyo ankò paske map travay m di ti videyo sa fòm fèl pou nou e li kapab rete nou byen li kapab rete nou byen menm si nou kòlè avèm tankou m te dil e maleng nan e fòl geri. Maleng nan fòl geri mezanmi. Ann sispann. Se te zanmi w fò konpatriyòt. Pa bliye ankò. N ap wè l nan yon lòt videyo. M te di fò m fè ti videyo sa a pou nou. Pou mwen ankouraje nou. E sa n ap fè a, fè l byen. E m ap dekouraje nou tou. Sa n ap fè mal la, ann sispann fè l mal. Ann fè tout bagay byen. Pou Bondye kapab toujou nan dosye nou. Oke. Se te zanmi w. Nou wè l ankò. M panse nou p ap kòlè avè m. Bondye beni w. Grenn fason ou kapab ede nou avanse. Siw gentan abone, envite de twa zanmi fè menm jan avèk ou. Nou se men sa ki ak.